Ui lonya koman w ye cheri. Ah m anfòm ou konnen. Wi mwen gentan vini mwen gentan vini m sèlman poko m poze kay matant mwen sou delma men map desann wi wi ki bòn nouvèl oh ok ok enpòtan non m te konnen w te ka jere sa ma chère kanmenm felisitasyon. Moun yo gentan zanmi tout ba tout ba gentan fèt ok enpòtan. Ou pa janm pap bay ou menm. Pam pap bay.
Bagay yo pa fin yes. Sa gen ti figi konsa. Ou grangou tou?
Kòman m grangou a menm? Epa grangou m grangou baz. Sak pase?
Ou vle di ou pa tande anyen kap pase nan zòn nan?
Monchè, wè mwen menm la m pa sonje. Gen de bagay kap travèse yon nèg nan lavi, ou oblije foure kò an monpay. Ou pa tande. Dalcin touye Amanda li te di ke li tap touyel li touyel tout bon.
Tale. Mavens ou serye menn.
Tout moun preske konn bagay sa nan zòn nan. Men yo jwenn Amanda la son pil fatra. Pi ba.
Mwen telman manke nou. Mwen ki jan mwen manke nou. Mwen sot fèm sa Taïsha. Mwen tout tan, tout tan wap di m bagay sa ou vreman dezole. But Ou ka imajine w si m pat renmen w? Pou imilyasyon w banm nan, ou panse ke m te ka la jounen jodia? Baby m sorry se pa sa m te vle men nan moman sa baby ou konprann mwen tou nan moman sa m pat gen le chwa.
E kounya kisa w konprann de sa k pase a? Tande, a vrè di ke pou Dasyen. Gen kè. Pi bèl kouzn wan. Zo, m pat janm panse Dalsen t on kriminèl. Wè m sot rankontre avè l la menn. M kraze Dalsen anba kout pwen menn. E, si m te gen zam sou mwen m t ap fizye l. M poko pa tire revanj pou kouzin mwen an. M poko gen prèv toujou. Kòm m pat wè lè l t ap tiye l la. Ok. M pat wè lè l t ap tiye l la. Sa vle di ke m poko fè sa m ta dwe fè a. Men si ke m ta jwenn on ti kras prèv.

Ah ok, misye dim sa, lèl te lèl te relem nan ou te bò kotel lan. Ok ok ok. Ebyen pa gen pwoblèm, de tout fason map map rive, map rive anba. Ebyen ok boo, bon travay ok. Ok. M vin wè reyalite a mwen. Ebyen m mande w anpil eskiz, m mande w anpil padon, padone m. M panse w te gen rezon.
Anfèt, mwen menm se te renmen m te renmen w. M pa t ni fòse renmen w oubyen pa t gen yon moun ki te di m fòk mwen renmen w. Se mwen ki te vle renmen w. Lè sesi m te chwazi w, se te avèk tout kè m. Aïcha, m pa vle pataje w. M pa vle pèdi w. M renmen w anpil. Eswe si w konn kisa k gen la kounya? Maryaj. Devi, maryaj? Wi cheri, maryaj. Devi, ou konnen mwen m pa t dakò. Ou pa vle marye avè m? Ou vle refize maryaj mwen? Aïcha. Pa di sa vit cheri. Ou pa renmen m? Men kiyès ki pral marye avèm kiyès ki pral viv avèm se pa ou menm avèm yow manmi ka baw konsèy ou gen plis ke 23 zan. Jezi sam fè la oh hey. M pa konprann mwen non, epa m refize bag la nan men dyaspora a? Wi, poutèt Nova wi. Ooh, sa m fè la? Rezidans wi m ta pral jwenn nan men nèg la mesye. Oh Bondye, ki bagay egare m fè la? Sa k pase m nan fè m al refize nèg la la? Menm san apre m te di Nova sa ki pi te kontan l te fache. M te di sa e m te deja pran bag la nèt. Kèt mesye!
Ou se frè m menn. Map diw sa. Ou konnen ou vrèman konplis nan lanmò a? Ou pa dwe dim, dwe dim m konplis nan la, nan, nan, nan lanmò kouzin mwen. Ou pa gen dwa di sa, frekan.
Mamens, wè mwen kote balan yan, se la ke map mete. E m garanti w, redi yon lòt pawòl la ankò, wap repon yon lòt sabòk. Fòw, m swiv yon bagay byen menn. Ou wè Amanda mouri? Amanda pa tap mouri konsa. Lèm te rankontre avè w la ou pran pòz wap mache tankou yon ti masisi, wap balanse wap fè makak, wap fè tenten. Lèm di w Amanda ti vagabon kreye Dasyan di lap tiye Amanda, lap tiye m tou. E pa dan w tap griyen kounye a pou wap vin di m konplis? Hein?
Mavens. Sa vle di kouzin mwen mouri, pwòp san m mouri, sa pa deranje w menn? M pa konprann ou. Ou wè la, m gentan pa moun ankò. M te ka gen yon sè m, m te ka gen yon ti kouzin mwen ki nan pozisyon w. Men ou menm tou ou se yon gran. Ban m di yon bagay.
Depi o debi, ou te sipoze pran ba yo. Ou te sipoze. Gen yon kout pran sa. Cheri ban m di w, ban m di w, ban m di w. Yon fi gen matirite pou l marye san konsantman paran l apati de 21 an. Yon gason, li ka fè l a 24 an. 23 an. M panse, m panse la nou majè.

Waw Santi w fre pou okipe yon bebe
Ok bem banm di w Pandan se tan se sèl mwayen pou manmi aksepte Men èske w panse n ka al fè yon timoun pou l ap pase mizè
Èske w santi w gen mwayen pou sa
Ou gen mwayen pou sa
Ok pa gen pwoblèm
Tande tande Kot sal ye la nou grandi nou zòn ansanm dalsen se patnèm wou se patnèm james se patnèm kot sal ye la pou gitan gen lanmò ladanl lan hein tout nèg ap kraze fanm tout nèg ap manje fanm ou te deja konnen dalsen gen mennaj dalsen gen mennaj men pa wè kot sal ye la pou gen lanmò ladanl lan menn dalsen son kriminèl li ye dalsen ta sipoze al penitansye menm pap bay chans poul al penitansye mwen map touyel avèk pwòp menm e wè gon lòt ti bagay ankò. Ti vagabon k rele James lan. M sur ke James nan konplo a. James nan konplo a paske James ta pale pou l te kanpe ansanm avèk Dalcin.
Nan moman la, m pa ta renmen reyaji avèk emosyon. M pa ta renmen fè oken oken bagay ansanm avèk kòlè sa ou gen an ki pou rann ou bagay mal alèz demen si Dye vle frè m. Yo pito chita menn wal lakay ou ou reflechi ou konn kijan ok wap fè tout bagay men kan tap moute wap di bagay lanmò wap tiye dalsen wap sesi wap sela yo men nan lafi menn yo toujou di menn piga moun rann mal pou mal menn sop m konnen sa fraso menn m konnen se ti kouzin ou sa vle di lè wap di piga moun rann mal pou mal la si se dalsen ki ta touye kouzin mwen an poum rete ap gade dalsen nan je. Hein? Pou m ret ap gade Darcy nan je, si se li k touye kouzin mwen an? Hein? Monchè. Yow gade, m jire sou lavi m, si, si se Darcy ki touye kouzin mwen an, m gen pou m rache Darcy.

M gon sipriz pou ou. Konnya ou apiye kisa?
Pa vin di m apiye, m ap defann kouzin mwen. E ou konnen byen, Amanda son kouzin ke m renmen anpil. Antouka frè m. E, m ap kite w la. Ou wè ti mòde fòkè k rele James lan? M pral chèche misye pou m tande vèsyon pa l. Pou m konnen èske l nan konplo a tou. Si misye ta nan konplo a, jan m ap gade. James la James trò piti poum vin poum mache avèk galon gazolin mwen m boulel e wèl gen manmanl li gen sèl li gen frèl map boule tout sa pap pase konsa male wi papa so m swete w men reflechi avèk bagay yo.

Mwen toube rii. Kyèt! Sa vle di la, pou Mavens gentan nan eta sa? Men kisa? Wè bagay sa, son bagay, son bagay ki make a sevre, son bagay ki gen san, son bagay ki gen yon pakèt, yon pakèt danje ladan l. Opa avan. Mavens ansanm avèk Dalsin, yo te de boul grenn, de bon zanmi. De bon zanmi. M kwè e m konfime, se Mavens menm avèk pwòp bouch li ki plase Amanda ansanm avèk Dalsin. Kounya pou nèg lan tande Amanda mouri l pa konn nan ki bagay, Amanda son moun kap fè krèy tout la sent jounen, pase isi pase la bay moun pwoblèm, kounya l mouri, kounya la nèg lan bezwen Edal san l bezwen Edimine. Epi nèg lan gen vi l byen klas, li gen fanmi l, li gen fwaye l, gon pakèt avni devan l, kounya la pou al tiye l pou yon Pou yon avadra. Mwen menm Amanda se avadra m rele sa. Paske se yon moun k ap mache detwi lavi moun. Se yon moun k ap mache detwi fwaye moun. Se yon moun menm manman n genlè bliye l.

Haa se youn nan gwo pwoblèm m genyen paka tann moun bon kot Taïsha majine ou bay moun nan randevou byen bonè banm eseye fè banm eseye al nan ti kafou anba pou m wè li petèt ke m ta rankontre paske se anba nap fè.

Kòman ou ye? M anfòm, e ou menm?
M anfòm wi. Sa k regle menm? M pa tande w epi m pa menm atann a sa epi e konsa ke je m pral brake sou ou. Kòman manmi w ye? Manmi anfòm.
Bebi, kote w pral la? M pral.
Pou moun la paske m gen randevou ansanm avèl. Ah bon ki moun sa m ka konnen? Yon moun.
Dayè ou konnen m sansib pou ou donk m pa m pa vle tankou lè wap pran lari a konsa e dayè ou konnen peyi a gon gon gon fenomèn ensekirite but gad jan w byen fre talè w tande la m pèdi. M konn sa.
M pap rive m ap rive tou m pap rete.

Men poukisa w pat janm metem okouran de sa tou.
Depi gen Pozo kalmew banm Yeah m m dakò wi m se mennaj ou misye se mari w pa vre Taïsha poukisa w pranm hein poukisa w pranm ou pran ou pran pòz wap fè jalouzi pou yon fucking Amanda ki pa menm itil mwen anyen se yon bagay ke m pa menm bay enpòtans epi kounya la m jwenn yon fagandeli konsa avèk yon nèg. Map esplike w tout sak pase. Men esplike m map tande. An e randevou sa a moun nan, randevou sa a moun nan te genyen an? Replikan,
Ou konnen tout sak ki te genyen antre nou an se te yon bagay foli l te ye. Mwen te fè l jis pou m te rann manman m plezi. Kounye a m rive nan moman pou m satisfè tèt mwen. Dalcin se mennaj mwen. Mwen ansanm avèl depi lè nou tou timoun, tou piti nou ansanm. So manmanm pat asepte, manmanm te vle pou m te ansanm avèw men m sorry. M pap ka ansanm m pap ka ansanm avèw ok.
Ki mòd chanson sa ou pap ka ansanm avèm e pandansetan m gentan pèdi tout tanm. Kèm pa apati avèw ok. Kèm apati ansanm avèk Dasien em vrèman dezole pou sak pase a e m sorry paske se konsa sa fini. Relasyon mwen menm ansanm avèw se pa mwen menm ki te chwazil. M te jis ap fè manmanm plezi, fè Tati plezi men fòw te wè sa ok. M espere ou konprann mwen. M tande w men m pa konprann ou. Dalcin.
Zanmi
yo pa manyen m. Baby.
Pa manyen w. Sa w ye pou yo pa manyen w lan? Taïcha. Nap pale avè w wap di pa manyen w. Taïcha banm di w. Jiska prezan ou poko janm esplike m sa kap pase la non. Lè w pat amenaj ou konn kiyès ki tap pwoteje l pou ou. Yo zanmi. Ou ka banm yon ti. Chans pou m pale avèk mennaj mwen. Sa n gen la?
Tansyen, Nan moman solitid mwen yo m te bezwen yon apui ok. M pat gen lechwa Tansyen. Epi manman m te vrèman kenbe m li te, m te oblije asepte. Fason manmi te kanpe a. Taysha, banm di yon bagay. Tansyen, Tann mwen fin pale. Non, non, banm di yon bagay. But, se paske m pa vrèman konprann istwa sa w ap esplike m nan la. Sa vle di, m pa t elijib pou m te konprann, pou m te konnen tout istwa sa yo avan m vin rankontre w avèk nèg sa? Hein? Sa k pase? Jiskaprezan m pa konn, m pa konn orijin istwa sa w ap esplike m nan. Yow! M pa, m pa konprann, esplike m!
W ap tande m? Sa w gen pou w di m?
M pa ka konprann. Ou renmen pale, e sa m rayi avè w la wi. Ou renmen pale anpil, ou pa janm vle kite m pale non. A chak fwa m vle w esplike w yon bagay, ou toujou ap moute, wap moute, oh! Kiyès misye ye? Se sa m bezwen konnen, kiyès misye ye? Bezwen konn kiyès mwen ye? E mwen k replikan wi. M fè 6 mwa e mwen k t ap pwoteje madanm ou, swadizan se sa w di l ye pou ou a wi. Ki kote w te ye nan nan moman sa yo? Woy, replikan.
Freo, ban m di w yon bagay. Non, fò m pale a misye.
Sa pa bezwen repete. Misye pa kab vin di kiyès mwen ye. Ban m di w yon bagay baz. Ou pa fè nouvèl si w pa konn kiyès ki replikan an. Ban m di w yon bagay, kisa w di la, ou t ap pwoteje madanm mwen pou mwen? Jan w tande l la, yon pwotektè m ye.
Tay sa ou konnen se ou k mete m nan bagay sa? Epi frè pa janm ap pale pou di kiyès misye ye ankò tande frè m. Yo, ou wè.